Bonjou, bonswa tout moun, son plezi pou m antre lakay ou maten an pou m vin prezante ou Gran pwen kap domine aktyalite yo nan lakou peyi Dayiti medam mesye. Se pandan semèn lan kote ke yon elikoptè Nasyon Zini tap survole donk yon zòn frajil, yon zòn sansib kote bandi yo etabli katye jeneral yo, ebyen elikoptè sa ta pral resevwa yon pwojektil. Malerezman donk Pa t genyen pèsòn moun ki te viktim ladan l. Donk se sa yo nou pral eksplike w. Epi anplis kote ke popilasyon Solino a, lapolis fè nou konnen ke atravè pòt pawòl li, Michel-Ange Lujeune, donk popilasyon an ka retounen lakay yo san pwoblèm, kote ke lapolis deja rantre nan zòn sa a pou retabli sekirite nan mitan popilasyon an. Medam, mesye. E se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan ti enfòsman sila a, m ap mande ou tanpri pa deplase sòlèl la, rete n ap tounen touswit pou n vin prezante ou enfòmasyon sila yo mètdam, matmwazèl e mèsye. Yon gran mèsi ankò yn fwa paske ou fè nou kredi, ou fè nou plezi tou pou abòne, pou pataje, pou like video nou yo e pou kapab resevwa enfòmasyon ke ou ka fè konfyans sou chanèl paw la avèk zanmi paw ankò yn fwa Jamesy se tout. Kòm mwen sot di l deja nan kòmansman enfòmasyon sila, medam, mesye, genyen pandan semèn nan yon elikoptè Nasyonzini ki te gen ladan li plizyè moun otorite nan lakou peyi Dayiti ki t ap sivole zòn Pòtoprens lan. Donk, mesye a zam yo, mesye. k ap simen latwoublay nan lakou peyi Dayiti yo, mesye gwo lestomak yo te ebyen te arive atake elikoptè sila a kote ke elikoptè sila a ta pral resevwa yon bal donk pa t gen moun ki te viktim ladan li malerezman donk sa ta pral pwovoke yon panik espesyalman atravè konpayi ayeryèn yo asavwa Spirit JetBlue, ebyen aktyèlman la se sèlman American Airlines ki resevwa vòl via Pòtoprens pou ale nan kapital peyi a, aprè ke mesye sa yo te fin tire sou elikoptè sila. Donk gen yon moun ki te fè konn nou konnen ke nan moman sa sa nap pale la a, se ta sanble se se menm bèt la ki mande ke l, paske yo fè konnen ke, ebyen zam sa yo kap tire Chak jou nan lakou peyi dayiti yo. Donk se ozetazini ke yo soti. Donk nasyon zini se ozetazini se menm penpenp la. Se pwason kraze nan bouyon. Eske bandi yo se yon mesaj yo voye bay otorite yo. Donk pou di yo konsa ke ebyen mesye e jan nap mal mennen peyi an la. Donk se pa anyen nap regle. Pèp la toujou nan grangou. Pèp la toujou aswafe. Medam mesye. E sa vreman li fè nou mal. Paske nou konnen. Ki kantite mwa ki te sot pase la a, sitou avèk sila frè n avèk sè n ayisyen yo ki nan pwogram Humanitarian Pawl la, ki komineman aple pwogram Biden nan, moun sa yo, nou te wè nan ki moman difisil yo te rive dekwoche sa nou te ka rele yon otorizasyon vwayaj, apre plizyè tan yo fè ap tann, pa lasuit pou yo te rive jwenn avyon pou te dekole, se te vrèman yon peripesi, se te yon kaskèt chinwa. kote anpil ladan yo te oblije kite Pòtoprens lan, riske lavi yo, pase anba bouch bandi e moute nan zòn Kwadèboukè, moute Mòwonn Kabrit pou t al ateri nan dezyèm vil peyi a, Kap-Ayisyen, yon peryòd ki te vrèman ase difisil, ebyen palasuit kounye ankò pou menm pwoblèm sa yo ta refè sifas ankò. Mwen m panse ke otorite nan peyi Dayiti yo, donk li vrèman nesesè e li vrèman enteresan mesye pou ke nou ta remedye nou rapid rapid a pwoblèm sa yo. Donk pèp la pa ka chak jou se li menm k ap viktim. Donk si peyi a te bon, ebyen jèn nou yo e ayisyen ki nan peyi Dayiti k ap travay, donk pa t ap oblije deplase kite peyi a. Mwen m panse ke ki sa e Lesly Voltè ap di nan ka sa? Ki sa PM Conille ap bay pèp la kòm garanti nan sa k ap pase la yo? Kote Nou konnen popilasyon Solino a pòdyab pa gen dòmi nan je li aprè on semèn difisil ke yo konnen, kote bandi anpeche yo dòmi, bandi anpeche yo rete lakay yo. Donk aktyèlman la nan lakou peyi Dayiti donk pifò moun yo se plis pase 700 Konbyen mil moun ki kite lakay yo, k ap dòmi nan raje, k ap dòmi nan de kondisyon ki vrèman difisil aktyèlman men otorite nou yo yo fè la soud dorè, yo pa tande. Pòdyab, pèp ayisyen an ap pase mizè. Donk pòt pawòl lapolis la, Michel Ange Louis Jeune te eseye nan fason pa l pou l te ka reganye konfyans popilasyon an a savwa ke yon videyo de konferans ke l te prezante bay laprès pou l di popilasyon Solino a Donk yo pa bezwen pè, yo ka reprann konfyans, yo ka retounen lakay yo san pwoblèm pou ke yo vin kontinye, pou ke yo vin vake avèk okipasyon yo, paske lapolis reprann konfyans. Ann tande ansanm avèk mwen pòt pawòl pou. Duran lè dènyè 48 è, nou kapab obsève sa, popilasyon Solino yo, yo kòmanse rejwenn. e kalm yo e yo kòmanse yo travay de konsè avèk lapolis e pou yo rejwenn kalm yo e sitiyasyon an li pou le mwens grandman amelyore pou lenstan an ke nou ta kapab di. Bilan an se li pito sibjektif olye li objektif ou di mwens li pito on santiman e se yon santiman damelyorasyon sètadi ke nou soti pa rapò a yon pwen A pou nou rive nan yon pwen B nou te gen yon sitiyasyon davan e ki te gen anpil twoub ladan l, e mentnan pa rapò a entèvansyon fòs de lòd yo, sitiyasyon an pa sa li ye jodi a, e li bokou mye, li grandman amelyore dan la mezi ou e popilasyon an te klwatre nan yon espas li pat kapab soti, dan la mezi ou e anpil moun anndan Solino t ap kite espas lakay yo pou yo ta ale kote yo pa menm konnen menm, e le calme li kòmanse retabli, e nou pale avèk moun nan. Ozanviwon Solino ki di nou gen kèk ra moun ki kòmanse retounen lakay yo. Sa ki bon nan tou sa, sè ke fòs de lòd yo, yo rete prezan, y ap kontinye travay. Si pou nou vle pale de bilan, nou dwe pale de yon bilan pito pozitif. Te gen yon ti relach pa rapò a ekip ke kòmandman te oblije deplase pou voye nan Latibonit. Donk, kounye a la ki bezwen, ki te bezwen ranfò, donk rapidman kòmandman ranfòse ekip ki te la e jiskaprezan ekip la Alò, inite yo, fòs de lòd yo, e inite espesyalize yo avèk Lame Dayiti, avèk MMS yo, donk yo rete sou plas, y ap travay. Nou konnen sitiyasyon Latibonit lan se yon sitiyasyon ki la depi anviwon 3 a 4 an, e ke se yon sitiyasyon ki vyèy, e ke ansanm daktè ki enplike nan kesyon sekirite nan peyi a te toujou ap travay pou wè nan ki mezi E yo kapab pote solisyon a pwoblèm sa a. E men nou wè sè dènye tan, jan m di w la, e sitiyasyon li te vin bokou plis konplike, notamman depi aprè dènye evènman ke moun baz Atibonit yo te viktim. Donk kòmandman an te pran dispozisyon pou pèmèt aske ranfò te rive nan zòn lan. E yè mèkredi an, e inite espesyalize yo avèk mss yo te rive. e ke rapidman yo te deloje moun, bandi, ki te sèvi antèn e nan Kafou Pèy, e Kafou Pèy se yon kafou ki mennen vè Tit Rivyè Latibonit, e donk mesye yo te rive, e donk yo te deloje bandi yo, e plizyè arestasyon fèt, plizyè zam rekipere, e gen de bandi ki mòtèlman aten. E donk vwala, e popilasyon an li te pote kolaborasyon ni nan sans sa a, e ke popilasyon an tou te pwofite pou te pwòpte zòn nan e te ede polis yo travay sou pami mòd operatwa bandi yo ki se dabò erije dè barikad e pa egzanp barikad te erije nan dan le nò e dan le sid dè baz atibonit de ponsonde pli presizeman e ki te anpeche koneksyon oubyen kominikasyon entèdepatemantal yo oubyen. de yon vil a yon lòt te rive fèt, sa ki te ekstrèmeman difisil. Yonn nan lòt mòd operatwa yo ankò se ransone izaje pyeton e motorize k ap frekante zòn nan, ou ankò okipe de espas alafwa piblik e prive ki abandone pa popilasyon nan zòn nan, fè yo sèvi de pwen de kachèt. E veye a dè moman byen presi, sitou o zè de pwent yo, pou yo kapab nwi popilasyon an nan aktivite yo. Donk, tou sa yo, lapolis aji sou yo, e barikad yo, yo leve yo, e popilasyon an travay avèk e fòs de lòd yo, yo pwòpte, e mentnan, gen dè cha k ap fè dè va e vyen nan zòn nan pou rand sikilasyon an bokou plis fliyid, e yonn nan pi gran mache ki genyen nan baz Latibonit lan se mache Pon Sonde, eben mache sa te rive fonksyone nòmalman, vi e avèk byen kòmanse ap rekòmanse sikile nan zòn nan, donk lavi kòmanse reprann, donk li enpòtan aske fòs de lòd yo avèk otorite lokal yo e avèk a popilasyon an pou yo jwenn sinèji a pou yo kapab kontinye e pou nan bòn direksyon ke yo ye a. Tout lè fòs de polis o mond yo gen mòd operatwa yo tou, se. se sekirize espas ayeryen yo, espas maritim yo, espas terès yo, e mòd operatwa bandi ki te soti nan lwès, ki te bezwen etann tantakil yo sou rejyon Akayè a, donk li pa t chanje tou, e yo te bloke antre sòti, alò pòt dantre e pòt de sòti vil Akayè ki te rann ke fòs de lòd yo ki te dwe rive. te pran tan pou yo te rive, ki te anpeche ranfò yo te rive. Men, kòmandman an, Direktè Jeneral Lapolis la, Mesye Normil Rameau, te itilize lidèchip li, li te fè jan l te kapab pou fòs de lòd yo te rive, e yo te rive, dè ke yo rive, yo te repran kontwòl sitiyasyon an, le mwens ke nou kapab di, a dat, lavil de Lakayè li sou kontwòl fòs de lòd yo, e ki pa t. sese jwenn kolaborasyon popilasyon an avèk otorite lokal yo ki pou pèmèt ke yo te repouse bandi yo e pèmèt ke popilasyon an te retwouve kalm yo pou yo te kapab sikile nòmalman. Si ta gon pwoblèm ki konsa, lemonn pa tap konekte paske lemonn tèlman gon divèsite de langaj, donk sa pa vrèman poze pwoblèm an tèm doperasyon dan la mezi ou ap toujou gen dè eleman ki fè lyezon antre moun yo pou antre ajan yo padon pou si ta gen yon pwoblèm de langaj donk jiska prezan nap pale la sa ap mache trè byen e donk fòs de lòd yo ke se swa mss la ke se swa kontenjan fòs zame dayiti ke se swa lapolis nasyonal dayiti yo bezwen serenite yo pou yo travay yo bezwen kalm yo pou yo travay san nou pa bezwen kòmsi ap rantre nan dè detay ki pap rann yo sèvis ki pap rann sosyete a sèvis.

e pli presizeman a Site Doudoun, e ke kote fòs de lòd yo yo entèveni fen oktòb. Donk ke aprè echanj de tir avèk lapolis, te gen plizyè bandi ki te soti blese e ke gen yon zam ki te rive sezi, se yon fizi daso ak 47 ki te an posesyon bandi sa yo e ke lapolis te rive rekipere. E operasyon yo te kontinye e lendi 21 oktòb, fòs de lòd yo ta pral libere e des espas e kote bandi yo te itilize kòm des points de kachèt e notamman e nan Rivyè Griz e kote yo te gon plizyè gravière ke yo te itilize e nèspa pou te fasilite e trajè yo ant komin de Taba e komin Kwadèboukè e ke lapolis itilize lojistik anjen lapolis mete a la dispozisyon fòs de lòd yo pou yo te kapab kontwole sitiyasyon sa yo pou non sèlman repouse bandi yo men osi kontwole espas sa yo pou bandi yo pa kontinye ap twouble lòd piblik ou di mwens mete popilasyon an nan sitiyasyon ki difisil. Jan nou sot tande l la, medam e mesye, se te pòt pawòl polis la, Michel-Ange Louis Jeune, donk ki t ap eseye donk rebay popilasyon an konfyans pou yo kapab retounen lakay yo san pwoblèm, san difikilte. Men èske nou konnen reyèlman vre donk pawòl sa yo donk kapab fè popilasyon an dòmi? Lè nou konnen se pa sèlman nan Solino pwoblèm nan li vrèman difisil, gen yon pakèt kote nan kapital peyi a donk moun yo vrèman lage ozabwa. Donk e lapolis se toujou lè ke bagay yo fin pase, se toujou lè ke ebyen kabrit fin pase, medam mesye yap rele bare. Michel-Ange wi jèn wi nou konnen se yon djòb wap fè, se travay ou, men nap mande mezanmi mesye yo, malgre nou konnen efektif nan lapolis la li pa anpil, men degaje nou kou mèt Jean Jacques fè yon fason Omwen, nou kapab wè dan kèl mezi nou kapab retabli e sekirite nan peyi a, medam mesye. Donk, nou konnen trè klèman genyen fèt fen dane yo la ki pa twò lwen rive. Donk, trè pwochènman la, se pral novanm, epi ankò la, desanm. Donk, talè konsa la, donk dyaspora pral bezwen pou retounen lakay yo, Paske fredi e etazini, fredi la frans, fredi nan kanada pral lage nan begwenn yo donk yo ap bezwen yon kote pou yo ta val defoule yo, divèti yo avèk fanmi. Donk mwen panse ke se moman sa li vrèman enpòtan pou omwen pou fen mwa sa a donk pou ke lapolis te kapab fon fason netwaye peyi a mèdam, mesye. Donk nou konnen sitiyasyon e kap travèse nan moman an la e moun an kayè, se yon sitiyasyon ki vrèman delika. Donk moun akayè mezanmi nou konnen pou bay la donk m kanpe avèk nou m tande rèl nou m tande kri nou donk m ap itilize vwa m pou m pale pou nou pou m di otorite yo mezanmi sa k ap pase avèk pèp akayè a donk li vrèman pa bon moun akayè bezwen lapè moun akayè bezwen jistis e fòk ke lapolis donk pran responsablite li o nivo de akayè e pa sèlman akayè se tout kote nou konnen bandi yo. etabli katye jeneral yo fòk ke lapolis antre pou ke pèp la kapab vake lib e libè kòm sa dwa medam mesye nou sot wè ansanm avèk mwen 2 gran pwen sa yo ki tap domine aktyalite a nan lakou peyi dayiti kote bandi nan lakou peyi dayiti ebyen tire sou yon elikoptè nan zòn matisan E anpil moun ta fè konnen ke se mesye, donk bandi sa yo nou konnen yo ki fè alyans, se Viv Ansanm. Donk se yo menm ki te sou elikoptè la. Donk se yon mesaj yo voye bay ebyen otorite nan lakou peyi Dayiti pou di yo mesye gade jwèt la nou konnen l, koken an nou konnen l. Enben yo di bèt ki gen ke pa janbe dife. Enben bandi yo di mesye nou menm nou pa pran pran presyon, nou pa pè. Sa n ap fè a se li menm menm n ap fè menm medam mesye. Donk mèsi a ou menm ki te rete avèk nou chanèl enfòmasyon paw la ki se Zansèt Enfo nou diw deja bon semèn avèk nou e bon dimanch dan la priyè mèdam mèsye jann renmen dil jann souvan dil nou se nouvèl jenerasyon fiti la aayt.